Bonswa tout moun, jodia n byen kontan avèk ou, nou pral pale w e relasyon fi avèk gason e sitou nan ti epizòd sa nap pale w de on nèg ki renmen on fi men fi a gen mennaj deja nou konnen bagay sa rive souvan ou ka kwaze avèk on fi ki gen omwen 90 pousan de tout sa w renmen kay fi lakay fi sa men ki gen nèg deja. La sa son pwoblèm. Mètnan m pral di w ki atitid ou sipoze genyen nan jan de sitiyasyon sa yo. Men atansyon ok, sa m pral di w la la li pa valab pou fi ki, kòm m te ka di sa, ou konn wè lè 2 nanm mare ansanm, donk nèg la gendwa pa vle wè fi a, nèg la gendwa pa bezwen fi a men poutan fi a rete soude avèk nèg la toujou. Nèg la pa bezwen l, li konnen nèg la ap twonpe l men li menm li stil rete avèk nèg la. Gade, kèlkeswa van, loraj, Jezi vini oubyen m pa konnen tranblemanntè li toujou rete soude avèk nèg sa. Wè jan de fi sa yo, pa pwoche yo. Depi w wè yo se fidele yo. Ok donk sa m pral dir la li pa valab pou jan de fi sa yo ok ann ale an pa bliye ke pou abone avek chanel la si w potko fè sa deja e nou envite w fè l pa bliye nou pral pote yon pakèt bann video pou w li ekstrèmman enpòtan pou w rete branche pou w kapab konnen vwala men konsèy nou yo. Yeah nou konnen ke sa konn rive defwa e ou sible yon fi e pi lè w gade ou di kèt mesye ah pa konprann anyen mesye tout fi mal koze tout gen nèg deja bon sa ka rive men moun ou bezwen an vreman vre nou pral montre w koman ou kapab rive sou li pou sa pa atake w. Nou konnen ke li dezagreyab, men kanmenm si w renmen moun nan fè sakrifis lan. Si w pa vle tou, ou ka bay vag, li pi senp. Sa pou konnen an, règ nimewo 1, pa janm mande fi sa èske l gen mennaj. Jamè, jamè, jamè. Ok? E lè sa ou fokis sou li. Li pi enpòtan ke ou pa konn bagay sa yo paske sa ka rive ke lè fi a di w sa ou santi w dekonstonbre, ou dekouraje jisteman paske ou konn sa oubyen paske li di w sa. Ou ka te konn sa, m pa konnen, men li di w sa, sa vrèman destabilize w. E se youn nan bagay pou w pa ta swete pou jan de bagay sa yo destabilize w. Donk pa janm poze fi kesyon sa. Men pa kont konn gen de fi ki santi se nòmal pou yo di w wi ki m gen mennaj deja. E lè l fè sa, sa pa vle di ke l vle retire kò l sou ou, okontrè l vle pou l onèt avè w. Ok, men e nou konnen may la tou, pli de 50 pousan lè fi a di w ke l gen mennaj, Se yon fason pou l di w kanpe la. Se menm jan anpi yo konn di w a, depi m bezwen retire misye sou mwen, m jès di l, m jès ba l yon bil, vwala, epi misye retire kò l. Donk, sa se yon ti may li ye. Men, sof ke w pa konnen ki lè l vrè, ki lè l fo. Men lesansyèl se ke, jan m di w lan, gen moun nan, anfèt, règ la, règ nimewo 1 an pa mande l sa. E si l ta di w sa tou, sa pa vle di ke l pa vle w, li jès vle mete w alèz. Konn gen de fwa tou se se se se kòm si son tès li ye e lè moun nan di w gen menaj e ke ou menm ou di ok pa gen pwoblèm ou gen an fèt nan ou menm ou di sa ou di ok pa gen pwoblèm bon fi a gen menaj epi bon mwen mwen chache ti yon bagay seksyèl lakay li e ke la ou geta nèg li epi mwen menm sa m vin pran epi m ale donk fi yo konn detekte ti bagay sa donk fò w fè atansyon pou w pa Presipite. Se kòm si m te ka di w ap mache sou yon jilèt oubyen sou yon fil byen fen. Li ekstrèmman enpòtan pou w balanse. Si w pa balanse, ou ka tonbe dirèkteman vè goch oubyen vè dwat epi ou echwe. Si w arive pou randevou avèk fi sa a, an n di ke nou sòti. E ke m ap di w, bon, oubyen ou envite l a sòti. Ok, tou dabò ou envite l a sòti, epi l ap di w, bon, li gen mennaj deja ke l pa ka sòti avè w. Donk, kareman fò w ka di l ke, bon, si w gen mennaj deja, tou va byen, pou kèk rezon ou pa ka sòti. Sa vle di ke fò w montre l ke w pa reprezante yon menas pou li. Donk. Fason lojik. Mètnan, si pa egzanp, moun nan kòmanse ap pale w e ke mennaj li ap ba l pwoblèm, bagay sa yo, ebyen, e, evite sijè a. Ok? Evite sijè a. Gon bagay pou w pa janm fè. Pa janm pale mennaj fi a mal. Ok? Pa janm pale mennaj lan mal, just relax. Okontrè si w te ka pa pale de sa ditou. Lè l ap antre w nan koze sa yo, pa bliye li ka mennen w yon kote yo rele frenzòn. Sa vle di ke lè l kòmanse rakonte w twòp detay lavi li, lavi mennaj li, ou vin zanmi l. E se egzakteman sa ke w ap evite. Atansyon, m pa di lè w renmen yon fi ou pa zanmi l. Men m vle pale w de moun kap ou vin koze avèk yo ki transfòme w an zanmi. Donk e pa sa w vin chèche, donk ou vin konsantre w sou mennaj. Epi youn nan lòt fason pou w kapab pa egzanp evite jan de konvèsasyon sa yo avèk yon fi, alò m ap pale w sa se lè fi a vle pale w de sa. Paske m deja di w non pa pale de sa ou menm ok. Donk si fi a vle pale de sa bon pa egzanp bon m gen mennaj deja e brèf kisa m tap di ankò kòmsi ou pase sou sa fò pa ale kote sa ou ditou. Kote l ap mennen w lan kote l vle trennen w lan pa ale la li pap bon pou ou rete konsantre la. Epi pa bliye tou wap chache yon maksimòm lenfòmasyon avèl sa se swa vin sòti avèl oubyen swa pale sou whatsapp avèl pa fè erè sou whatsapp pou wap rakonte tout a la vou paske fanm renmen mistè li gon bagay li bezwen dekouvri souvan moun nan moun nan pa enterese poul renmen avèw non men li atire pa mistè ki lakay ou a donk evite di twòp bagay tandel pito se ekstrèmman enpòtan. Fanm renmen fè zanmi Ok Men tout nèg ki vin pale avè l, tout nèg sa yo vin sou koze. Donk, li fon triyaj, li filtre nèg ki vin koze avèk nèg ki vin pou zanmi. Donk, si w konnen ou menm ou vini ou parèt se de mennaj ou echwe. Dabò, fòk ou montre ke w anvi, ou enterese avè l, ke w anvi zanmi l. Ok? Donk, lè sa l ap kreye yon ti plas de chwa pou ou, l ap pran ti tan pou l pale avè w, eksetera. Men ou menm ou konn sa w vin chèche, Ou just poze. Pa bliye pa al dèyè zanmi l twòp. Ekstrèmman enpòtan pa al dèyè zanmi l twòp. Sinon w ap tonbe nan sa m di w la ki rele friendzone. Ou se zanmi. Ou pa mennaj nou ba nèg k ap koze. Talè konsa l vin di w a e ti frè e ti oubyen pou pou m ti frè pou m ti fanmi bagay sa yo. Ou pa wè mwen menm avè w. Ou sanble w konseye. Bon depi w nan konseye bon. Bon, ou pa ladann ditou. Donk, sa vle di ke fòk ou balanse pou konnen ou ba moun sa amitye, ou vle tande l, fi renmen nèg k ap tande yo. Ok? Ou vle tande l, ou vle, ou vle, ou vle, ou vle akonpanye l nan petèt sa l ap travèse, ba l ti konsèy men pa ba l twòp, pa ba l twòp, w ap vin zanmi e e pa sa w vin chèche. Zanmi aprè lè w vin renmen. Ok sa li trè bon ou mennaj ou se best friend mennaj ou pa gen pwoblèm men pa bliye objektif ou ok kounye la e dènye kout poutye koko a se pwogresivman ou pral retire mennaj li nan tèt li sa vle di ke nèg li ke li renmen avèl la ou pral efase sa definitivman nan tèt li. Pou fè sa se se se delika men anfwa fòk ou arive fè l kanmenm paske se se aprè sa ou pral gen fi a tout bon vre. Ann di ke n ap pale oubyen nou konn abitye sòti eksetera, fi a ap konfye w yon seri de bagay, l ap pale w de mennaj li, sa ki negatif ka mennaj li, pa ajoute negatif ditou ou menm. Ok donk okontrè pran pou nèg la pale se kòm si ou vin son ou vin yon fo zanmi ok alò yon fo zanmi pou nèg la donk wap defann ou san e pa dizon yon fo zanmi non dizon yon fo avoka jisteman pou nèg la donk wap wap e wap tande l epi chèche lòt chèche lòt enfòmasyon chèche lòt enfòmasyon deyò m pa konnen si w kapab jwenn Konnen tout sa ki negatif kay nèg la e ke fi ap pale w ke bon e mennaj mwen sesi li sela li pa renmen sesi li pa renmen sela ou wè tout enfòmasyon sa yo se yo menm ki pral sove w donk pa al chèche kraze nèg la fanm pa renmen sa lè ou fè sa ou echwe fanm pa renmen lè wap kraze mennaj ou devan yo ok. Kounye la, sa w ka fè, e pa egzanp, e l ap pale w, l ap di w ke bon, e mennaj mwen pa renmen sòti avè m, oubyen e mennaj mwen pa renmen lè lè m penyen tèl jan, tèl bagay, oubyen mennaj mwen pa renmen mete e pantalon twal, se djin sèlman l ap mete, oubyen l pa renmen mete mayo, se chemiz. Fè le kontrè de tout sa li di w mennaj lan fè a. Ou pa kraze nèg la. Ou menm ou just rete pa anba anba wap fè le contraire de sa li di nèg la konn fè a. Lè sa li vin ouvri zye l sou ou so exactement le contraire de nèg lap chèche a li vin jwenn ni lakay ou. Ok ekstrèmman enpòtan bagay sa yo se menm jan avèk yon gè fòme taktik deyò. Si w panse ou yon fi, ou di, ok m renmen, se fi sa m vle pou madanm mwen, pou m marye avèl, pou m gen pitit mwen, pou m marye avèl, pou jiska se nou vin ti granmoun, ti lepè, ou echwe. Bagay la mande taktik. Ou pa renmen sèlman avèk kè, avèk ok, franchiz, eksetera. Non, se yon gè ke l ye. Se yon gè mal nan yon gè negatif. An di se yon gè de se yon strateji. Paske ou parèt devan fi a, ou gen dwa kenpòt jan. Ou gen dwa yon jan ko e ou pa menm ou pa menm voye yon imaj negatif. Li menm se yon imaj negatif ke l wè. Se ou menm ki pou kounye la pou aranje imaj la. Kòmsi ou monte sou photoshop, w ap byen ranje imaj la egzakteman jan l ta swete l ye a, se konsa pou parèt imaj la devan l. Se sa selman. Ou pa ka konvenk fi a lot jan ke jan l ta renmen pou pou l jwenn yon nèg la pou se konsa ke w ye. Men pou fè sa fò w met anpil taktik deyò. Ou konn wè sa konn rive ke ou fèk pran nimewo telefòn fi a epi w koumanse ap pale avè l bagay sa. Ou konn fè plizyè sware ap pale avè l. Donk sa se yon moun ki enterese men atansyon. L ap chache yon maksimòm denfòmasyon de ou. Pou li wè eske vrèman li ka enterese avè w. E ou menm, si w pa kenbe mistè lè w chita l w ap pale, pale, pale, pale, li vin tèlman konnen yon bann enfòmasyon de ou, ou, li pa menm si w rankontre avè w yon lòt fwa, vwa menm kontinye vrèman pale avè w. Lè konsa w ap di, kèt menn, sa k pase la? Ki sa w fè ki fè fi a pa sou pale avè w? E se jisteman sa, paske w livre l twòp enfòmasyon de ou. Okontrè, se ranvèse vapè a, fè l pale pito. Youn nan bagay ou kapab fè ankò ki gen anpil enpòtans, se fè nèg la fè jalouzi. Dizon menajè an fè, fè menajè an fè jalouzi. Pa egzanp, men pa twòp non, yon ti kras tou piti, ou kapab kèt yon ti andi pou m di sa men anfèt se lagè. Ou ka simen yon ti zizani. 2 moun yo ok donk lè konsa fi a fi pa renmen dram ok pa egzanp mennaj la fè jalouzi pou yon ti bagay tou piti e ke li twouve ke pou li menm se yon gwo bout bagay eksetera donk fi pa renmen jan de bagay sa yo depi gen jalouzi konsa lè sa li tounel vè yon epòl pou l depoze. Tèt li pou l plenyen oubyen pou l konsole l eksetera lè sa se ou parèt ou la ou te deja la ou t ap ranje kabann ou deja ok donk jalouzi ki ta fèt gen kenpòt fason petèt ke se nonb de tan ke w fè ap pale avè l oubyen m pa konnen li gen dwa ou lè w konnen l avèk mennaj ou ta ekri l yon ti yon ti pawòl oubyen oubyen si w gen posiblite jwenn avèk fi a pa egzanp li gen dwa sòt sa avèk mennaj Li epi ou kwaze avèk yo epi ou salye fi a de fason twò amikal kòm si men se voulu. E gason pa renmen sa pou nèg ap salye mennaj yo twò amikal bagay sa yo donk sa ka koze ti jalouzi. Jeneralman fi pa renmen sa ok fi pa renmen jan de dram sa yo lè konsa l ap chache yon epòl pou l konsole l bagay sa yo pou l kriye e pou jan de dram sa yo lè sa ou menm ou la ou te deja la. Cameron nou te deja aranje kounye la se ou menm ki la donk pwogresivman wap wèl vin bliye mennaj lan se ou menm ki parèt mentnan sa ka rive ke w fè tout bagay sa yo ou respekte tout règ sa yo epi sa pa mache epi lè pa mache a san pou san lè pa mache kounye la ou menm ou ka pa gen ase de pasyans pou li mache jan w ta vle l la a san pou san anben ou oblije chwazi yon lòt fi yon lòt sibl eksetera e m panse ke petèt Sa ka mache avèk lòt moun, sa ka pa mache janm di w a 100 pou 100 nan limedya men kanmenm se de konsèy ki enteresan pou w ka swiv ou menm ki vize yon fi men ki gen mennaj deja. Pa bliye abone avèk chèn nan pou w kapab wè plis videyo toujou paske m pral lage yon pakèt videyo pou ou sou prèske menm sijè sa yo. Epi sou enstagram pa bliye al swiv Sam Fotografi Studio. Sou Instagram, ou ka swiv tou Roger Barbershop e pa bliye Yol Makeup 509, Yol Makeup 509 e pa bliye tou si w Ayiti ou gen dwa ale nan Barbie Store pou w achte rad, ou menm ki fi al achte rad pou w mete, pou w met frechò pou w e ou menm ki gason tou fè medam yo plezi, akonpaye yo oubyen fè yo sipriz achte rad nan Barbie Store ok, babay se te Sam. Yon pwochen fwa. Babay.